Zanmi kizin mwen yo Bondye beni nou yon bon dimanch maten mwen salye nou trè fò nan non presye sovè a maten an bon dimanch kòman sa ye kòman nou leve maten an mwen salye nou trè fò wi kòman nou ye kòman nou ye nou byen m konn nou byen kanmèm chèf kizin nan parèt avk yon resèt pou nou maten an maten an nap gen yon may moulen avèk sos pwa legim zaboka waw m konnen tout moun renmen manje sa. Son manje espesyal nou wè pral gentan nan blendè a la. Nou gen legim kap bouyi nan dife a tou se sa. Legim ap bouyi ok. Nou gen vyann nou ki gentan prepare osi. Depi yè vyann nan bouyi wap wè jan li ye a. Li kaye. Ok se konsa tout bagay prepare la maten an nou di nap annik prese baw maymoulen avèk legim maten. Kim se te Bondye beniw toujou ede nou. Zanmi nou yo Facebook yo YouTube yo toujou kite yon kòmantè pou nou mezanmi edem silteplè m wè nou pa fè travay la non tanpri map priye nou an gras edem like videyo yo tanpri edem pataje yo e patajel avèk yon zanmi kite yon kòmantè pou nou m priye m swete Bondye ap beniw ok chak kòmantè ou fè map reponn depi nou jwenn tan nap reponn nan kòmantè yo Bondye beniw.

Nou pral pase pwa nan panswa ok. Ok pwa a fin blende nou pral fè mayi nap fè chokola pou demwazel la osi pou se sa chaje ou nou pral fè mayi a ok legim ap konsonmen la nap lave veso. Moun ap prepare farin sa e bebe ya la li menm se boy la lap manje li pap manje mayi ya ni legim nan ok se boy la lap manje nan pwa ok se boy nan pwa l renmen E li menm manman ap fè pou li la pou met nan pwa pou li. Payi li menm li pap manje ni mayi a, ni legim. Li pa nan bagay sa yo. Brezilyèn nan pa nan radòt a moun. N ap vide mayi a pou n al lave mayi a. Sa e tèt mayi. Gen lòt ti mayi k pi fen wi men nou pa pran l. Sa e tèt mayi. Tèt mayi sa pa fin nòmal non. Nou pa jwenn lòt sa k pi bon an e nou pran sa. Ok. Nou pral met mayi a, nou pral met mayi a ok. Nap met mayi a la nan chodyè a. Se mete bon dlo pou mayi tèt mayi a byen bouyi ok. Nou pral pran kiyè bwa ou pou tèt mayi a byen bouyi dakò. Nou pral fè ji kawòt ok, nou pral fè ji kawòt. Mayi a ap bouyi la ok. Nou pral prepare yon bon ti ji kawòt la avèk mayi a osi. Usage nan nou ap rache kawòt la la ok ap rache kawòt la pou nan blende li ok pou nan blende li pito pou n kapab fè ji an ji yo ap bouyi la legim ap bouyi jis nan legim nan mezanmi nou pral mete bagay nan pwa la. Nou met magi nan pwa a, nou mete pèsi, nou mete piman a jòf. Nou pral ajoute sèl, nou pral mete bè, ajoute bè la, n ap mete bè nan pwa a, ok. Nou mete bè, tout se sa. Tèt mayi a ap bouyi la, ap byen bouyi la pou l kout la, ok. Na boule bòy pou bebe a, legim nan gentan pile, ok. Nou pa gen kreson, jis nou fè legim nan konsa, nou fon ti legim tou piti. Nou pa jwenn kreson, kreson pa fasil pou nou jwenn ni isi a, e nou pa konn lòt fèy tou pou nou ta met ladann. Ok, na fè bòy pou bebe a, bebe a renmen bòy nan pwa li, fè bòy pou li. Lè nap chofe vyann nan la, ou konnen nou pran vyann ki gen zo, se pou legim li ye, ok. Dakò. Nou prepare bagay pou legim nan la ok. Nou met zonyon pwavro, nou pa met pat tomat. Ok sa se mayi a, sa se legim nan, nou pral mete legim nan la. Se mayi a, sos pwa a. Ok, tout bagay preske pwè la. Manje a preske pwè. Mayi a bat. Bagay legim nan ap prepare la. Mwen koman vyan nan bel. Pase vyan nou nan pat tomat la. Vyan nou rete byen nomal. Ok. Kon sa nan bon preparasyon. Legim nan la. Ok. Mete legim nou la. Ki nou vide legim nan. Ki nou pase kiye ladan. Ok, nan pa joute pesi, nan pa joute piman, pwavon, tout se sa. Yon sel gren magi, apre sa nan ajoute sa son. Ok, nan ap tou fel.

Mwen kòman legim nan ye la. Gen ji kawòt la, nou pral met ti sitwon ladan l, son lòt ji n ap fè a sitwon an, tout pa pral nan ji kawòt la non mezanmi ok. Mayi a pwè, legim nan pwè, sos pwa a pwè. Nou la. Legim nan pwè. Nou gon bèl legim, nou gon bèl mayi, nou gon bèl ji kawòt, bèl sos pwa. Tèt mayi a pwè, sos pwa. Tout bagay vwe la wi. Bat li byen fò. Sa se mayi a. Mayi a byen bat la. Ok. Mayi a byen bat. Nou chan nan sos pwa. Men sos pwen pwa. Pwa gen boy la dan. Tout bagay nòmal yon sòs pwa byen kole, yon tèt mayi, waw sa fè cho resèt la ap wè nou pral etire resèt la poun ka metel sou tab la poun moutre w dakò anfòm m tap bliye moutre nou zaboka nan mitan manje a wi manje yo gentan etire la nou gentan etire legim nou pral pran zaboka poun metel bò mayi moulen an ok. M tap bliye moutre w zaboka anko. Kounya nou fini men rezita final la. Men mayi nou an. Men mayi ak zaboka nou an. Se konsa nou pote yon ji kawòt pou ou. Semèn sa nap ba w ji kawòt nèt. Ok se ji kawòt sou ji kawòt nap bo nan resèt yo paske gen anpil kawòt men rezilta final la ok ke m swete Bondye beni w ke m swete Bondye pran swen w kite yon kòmantè di m kòman resèt yo rive sou ou nou met anpil zaboka m renmen anpil zaboka dakò. E sa k fè w wè m met tout zaboka sa a ladan l san pwoblèm. Ke m swete Bondye beni chak zanmi, chak frè, chak sè ki pral jwenn videyo a. Ke videyo a touche w. Nou met ti bòy nan pwa a tou se sa. Konn demwazèl la renmen bòy, l ap manje bòy li la san pwoblèm. Bondye beni w. Yon bon dimanch aprèmidi. Ke m swete Bondye pran swen w. Ke resèt yo touche w. Ke w ede nou pataje, kite yon lak, Bondye beni w babay tchaw tchaw pou yon pi bèl videyo lòt dimanch si Dye ve. Mèsi babay yon bèl legim yon bèl sous pwa yon bèl ji kawòt yon bèl mayi ok n ale. Zaboka a byen bèl sa e rès zaboka a sa se rès legim tout bagay sòti nou pral lave fou tou se sa mèsi tchaw tchaw.